Pou ou reyisi yon fwaye nan tan sa nou ye kounye a la, fò w kapab jere mari w nan tout sa ke li vle.

E pa bliye lè w abòne pou w aktive klòch notifikasyon an pou ke lè nou poste pou w pa rate, pou w pa manke anyen. E si w wè abòne w la oubyen subscribe lan li wouj, sè ke mon amour cheri doudou ou poko abòne. Fè sa kounya ma chérie konnen ke nou bezwen grandi chanèl la mes amours tanpri kontinye abòne e pataje pou nou mes amours. Ok cheri m yo, sa ke nou nou deja wè deja de kisa videyo yo ap pale. Mwen gen moun ki mandem sa poum fè manmi pale de relasyon bay kèk konsèy so manmi asepte fè video sa guys jan nou wè a mwen la avèk manmi so pou nou ka fè video a pou manmi ka pale bay kèk konsèy de fwaye paske manmi yeah manmi gen laj pase anpil nan nou kap gade video a epi fwaye manmi reyisi so manmi gen kèk ide kèk bagay li vle fè pataje ansanm avè nou guys ok manmi salye moun yo hey guys koman nou ye manmi vin maten an la vin pote yon ti nouvel ba konsey nouvel bon m pa konnen sa kap kenbe l avèk sa k pap kenbe l ok ou vle al anvan Ok pou premye mwen guys menm si m pa gen anpil tan maryaj men mwen gen kèk esperyans pou premye man sa ke m ap di de maryaj de fwaye oubyen tou de renmen so premye bagay la guys se mete Bondye an premye se sa ke m ka di mete Bondye an premye nou deja konnen deja Bondye an premye nan tout bagay e nan tout sa n ap fè. So manmi prale avek res yo. Si gon bagay pou m di so ma di l apre ok. So ba manmi yo ale. Ok guys. M konnen gen anpil fwaye ki kraze nan mank konpreyansyon. Nou pa chita pou nou reflechi avek yon seri de bagay. Pou reyisi yon fwaye nan tan sa nou ye kounye a la. Fòw kapab jere mariw nan tout sa ke li vle si w vle jere mariw ou vle gen mari a ou pa gen lide pou okenn lòt kote premyeman manje mariw an premye li dwe pare a lè ou konnen mariw se 8 è li manje 8 è a manje a dwe gentan sou tab la. Si mari w pral travay, se ou menm ki konn abitye leve m maten. Mwen m ale sou mwen menm. Chak maten, m toujou leve mete manje pou mari mwen. M pa janm pa fè sa. Menm ke m te gen pwoblèm ansanm avèk li. Nou konn fè yon jou nou pa pale, men dòmi pa ladan non. Afè dòmi an li pa li pa nan afè pa pale. Mwen menm depi ou wè m kouche avèk mari mwen fòk nou pale. Ou konprann? Nou gon pawòl pou nou di. Ou konprann? Men nan pawòl la tout lòt bagay vini. Ok? Wi. E de twazyèm bagay e nou wè telefòn se yon gwo dyab li ye pou nou menm jèn sa yo ki vini kounye a la. Telefòn kraze fwaye anpil anpil anpil anpil. Telefòn nan, depi telefòn nan fè bleng li sonnen. Ou menm fi a, ou gentan, ou gentan anvi vole pou gade pou konn sa k ladan l. Menm gason an tou wi. Si w wè telefòn nan sou tab la, la li sone la, menm ke w wè li pa pantan menm jan avèk ou menm, men l toujou ap bay yon koudèy sou telefòn nan, si w pa p manyen l. Ou menm ki konn sa wap jere ou gentan pran telefòn nan ou gadel, ou gadel ou yon mesay ou gentan bagay ou fè mesay la pale li tande humm li pa gen problèm avèk ou non ou depoze konpa ok apre wap rii. Non se vre wi se vre telefòn kraze fwaye vre ok
pa kite telefòn vin dekontwole nou si se telefòn nan k anvi mete divizyon nan fwaye a mete telefòn nan la lè ou bezwen l wa manyen l. lè w bezwen l, sitou lè w ap kwit manje, telefòn fè kay boule, telefòn boule manje, mete w nan pwoblèm avèk mari w.
Ok?
Di yon bagay tou. Oh,
pou Manmi. Yeah guys, Manmi t ap pale de telefòn. Yes, telefòn vrèman vre kraze fwaye. Epi tou guys sam ka di tou pou jere fwaye w mwen gen 3 zan maryaj e pa vre manmi? Wi. 3 zan maryaj li maryaj pa fasil jan ke nou konnen maryaj pa fasil li vreman difisil men sa kem te ka di lè ke nou nan fwaye pa mete ke ou se ou se otonòm nan ni pou gason an ni pou fi an tankou ou mete w plis ou se chèf ou menm fi a ou mete w chèf ou menm gason mete w chèf oubyen se li ki granmoun nan ou menm ou timoun nan fwaye sa ke mwen ka di nan fwaye pa gen timoun pa gen granmoun se nou tou de pou nou fè yon sèl yes se de timoun se de granmoun pou nou fè yon sèl pou nou te ka viv pase si ke nou mete tèt nou Ke youn se chef lan li pap janm ka mache. Depi depi gon pwoblem si nou ka pale pase kominikasyon vreman kominikasyon se ki nan nan yon fwaye. Gen de fwa gen de fwaye ki divize Yo ka di konsa, Oh se moun ki fè, ki divize m avèk mari m, se moun ki divize m avèk madanm mwen. Non, pase gen defwa li soti nan nou menm, li soti lakay nou, li soti nan mezon nou, nan fwaye nou, antre nou tou de an. Paske nou pa mete tèt nou ansanm pou nou pale, pou nou jere sa ke n genyen an. Si ke nou gen yon bagay, nou jis al pale l avèk moun deyò, ou pa pale l avèk madanm ou. Ou pa pale l avèk mari w, mwen pran leson de sa. Ou pa pale l avèk mari w, ou pa pale l avèk madanm ou. So, ou jis ap pale l deyò, epi pawòl ap mete pye, pawòl ap mete pye. Li pa fè sans. Li pa fè sans, sa ap vin pi mal nan fwaye an. Pou ou mete nou dozado nan fwaye an. So, de fwaye toujou, lè ke ou wè ke nou fache, n al dòmi fache, sa se youn. Mwen te konn fèl pou jis al domi fache but nou pran leson pou nou pa domi fache pou nou toujou ke mete nou nan pozisyon pou nou pale jan manmi di a apre sa lot bagay ka vini so guys e pou nou pran anpil prekosyon de fwaye se pa pou mwen menm mwen fèk komanse Anpil, anpil leson, anpil bagay ke map aprann. Men pou manmi, nan laj manmi gentan rive, manmi gen konbyen tan maryaj, manmi gen plis esperyans, manmi ka di nou plis. So guys, manmi, ba yo plis toujou manmi de fwaye. Koman ou fè reyisi fwaye ou, ou la toujou ansanm avèk mari ou. Mwen menm mwen gen 40 lane avèk marim. Apa de pati marim te, li te vwayaje. Li fè 13 an deyò, aprè l vini, li poko janm kite kay la yon jou pou l al dòmi deyò. Non, pa gen sa. Manje l toujou pare alè, e dòmi l toujou alè tou, ou konprann? E ou konnen fò nou bay ti blag la, mm-hmm. dòmi l toujou alè, rad li toujou alè, lè m te Ayiti. Wè, pou m pa bagay ou, e lò di dòmi toujou alè a, Nou konnen marim Stevenson lèl lèl dim sa m panse se jis konsa konsa l dim men lè lap lè map reflechi se pa vre pase depi lal kouche li dim sa depil monte kabann nan m sipoze sou kabann nan li dim sa li pa bezwen konnen kisam tap fè nan kitchen nan kisa tap ye Li di, si m gon bagay m ap regle, fò m fin fè l depi byen bonè, depi l sou kabann nan, l monte kabann nan, fò m sou kabann nan. Se pa lè l fin fè konbyen somèy apre sa pou m ap vin monte kabann nan. Li di m, non, e m pran sa pou yon leson. Epi li di m li pral dòmi, sa si m ta fè yon bagay mwen fè l prese, oubyen si l ka rete pou demen, m kite l pou demen pou l fèt pou m sou kabann nan. Ok,
guys, se pa pou nenpòt ti bagay pou n fache avèk mari nou. Gen yon ti pawòl ki pale plaplaplaplap, sa fini la. Pa kenbe l. Lè w kenbe yon pawòl pèmanan ale, li deranje w nan fwaye a tou. Ou konprann?
Mari w te di w yon pawòl la maten an, an? M pa p okipe w. M pa p okipe w. Ou fini. Pa kenbe pawòl la pou w ap tingtingtingting. Li pa bon. Li pa bon. L ap kraze fwaye. Ok, m te gentan di nou, mwen gen 40 lane avèk mari mwen. 40, 41 an, wi 41 an nou genyen. Jis lè nou la nou pa janm gen okenn pwoblèm. M ta swete pou nou ta fè menm jan a manmi. Pou n ta ale, kèlkeswa jan sa ye, mare senti nou sere. Sitou lè nou gen timoun. Bèlmè pa pral jere pitit ou a pou ou. Bòpè pa pral leve pitit ou a pou ou. Se ou menm avèk mari ou ki pou leve pitit ou a. Lè w wè fwaye kraze. Te gen de twa timoun nan fwaye a. Timoun yo kraze tou. E kòm se timoun yo nou kraze tou wi. Timoun yo pa byen leve ditou ditou ditou non. Ebyen ok. So ya. Tout bagay sa yo ladann tou. Lèfini tou lè ke ou nan fwaye an vrèman vre fò ou pran fò ou pran anpil prekosyon nan fwaye an. Fò ou pran anpil prekosyon. Timoun yo ap an danje epi nenpòt bagay vre nou separe. Nap bay bòpè, nap bay bèlmè, li jisman pa vin, li pa vin menm bagay vre, li pa vin menm bagay. So guys, si ke nou, wap kanpe la manmi pase nou pa vle video a twò long guys. Nan men nou bò la.
Yeah, nou pa vle video a twò long, si nou vle plis video de sa mes amours, so nou ka fè nou konnen pou manmi pase. Manmie yon ti kal li bay, yon ti kal li di la. Pase manmie ka ba nou, e koman yo di sa, ka ba nou trick, ka ba nou fason, ka ba nou tout bagay. Koman, pase guys, manmie, bon, map kite pou manmie pale epi nou menm pou nou di nou, si nou vle plis video de sa mes amour pou nou te ka, pou manmie te ka fè plis video de sa. Ok mes amour, e pa bliye abone, pataje chanel la guys, pa bliye like epi kite yon komantè guys sou ki sa ou vle pou manmie pale plis. Ok. Ok guys. Map kite nou la wi. Si nou renmen nan seksyon map antre avèk nou an. Na fèm konnen ke poum ban nou plis enfòmasyon. Ok. Alright.
Alright guys. Bondye beni nou. Alright. Babay. Nap wè nan lòt video. Bye. Ba manmi ti zòp la. Oh! Kade manmi tap bliye. Ba manmi ti dwèt la epi abòne.